Société de merde kote lè yo vyole yon jèn fi tout moun se griyen ap griyen dan, lè video a pibliye tout moun ap di oh li te renmen sa, oh pa wè jan manzè te oh li te dous pou li. M konnen anpil nan nou pral dim konsa jourem sal mwen but se chak jou fanm te sipoze selebre pou kouraj yo, pou fòs yo. M bay respè avèk tout fanm malgre lavi an di yo ta mete w deyò lakay ou, fanmi imilye w, Ou si se chabon an pran w met sou tèt ou, si se zoranj lan w pran w al vann, ze bouyi an, kèlkeswa sa l ye a. Respè pou ou. Men e pa tout jèn fi ki gen sa nan tèt yo. Se pa tout jèn fi ki pap kite tèt yo enfliyanse nan lari an. Gen jèn fi se fanmi ki lage yo nan lari an, yo pa wè lòt mwayen ke vann kò yo. E pa tout jèn fi ki gen tèt yo sou zepòl yo. E pa tout jèn fi pou n ap rele bouzen. Lè nou tèks on fi, nou poko menm konn kijan de moun li ye, apèn li poko pale avè nou nou gentan di l ap n ap di l betiz. Yo pa bon se vre. Men an menm tan tou, fò w konn kote moun nan soti. Pou w kritike yon jèn fi pou yon aksyon, aprann konn kote l soti. Nou ap viv nan yon sistèm de merd, kote ke sosyete a pa ofri l anyen. Paran lè l fè yon bagay, paran menm pou l montre pa amou, se mete l mete l deyò, oubyen di l konsa pa met pye lakay li ankò, kote li menm li nan lari a l ap naje pou l soti. Janm diw lan se pa tout fi k gen nan tèt yo pou yo di M pa gen so metye banm met tèt mwen atè, banm mete yon kòm nan lari an, banm al nan mache a mal vann ti savon m avèk fab mwen, banm fè, banm al lekòl, banm al aprann yon bagay. Lòt la menm yo mete deyò depi lèl jèn nan k pa konn anyen l jwenn seri de zanmi kap jwe nan tèt li kisa w te ekspekte l konnen? Li konnen depi l soti nan lari a met yon ti rad sou li, li ka jwenn nenpòt nèg wèl epi li sèvi ansanm avèk kòl pou bal de twa goud. Pa jije yon jèn fi mal. Si w te ka ede l ba l yon konsèy, ede l. Dèfwa se yon moun l ap tann pou ba l yon konsèy, yon moun l ap tann pou retire l nan sa l ye a, e pa sèlman lapide yo. Anvan w lapide yon moun, kritike l pou aksyon l, chèche konnen pou ki rezon. Yon pakèt nan yo vin tèlman gen abitid ap fè l se visye k nan kò yo vre, M konprann nou, dèfwa nou vin ap doute tout fi. Men tout fi pa menm. Chak gon rezon ki fè yo fon bagay. Sa ki vin pran nan yo pran abitid pou yap fè grimas kote pou yap itilize kò yo san nesesite paske se pou plezi lajan yo renmen an, sa son lòt ka. Men on lòt ki ou pa konnen pou ki rezon, dèfwa se paran yo ki lakoz. M konnen se jèn fi an k fè aksyon an, men paran ki mete l deyò a se l menm ki mete l deyò a pou l yo rele l bouzen, pou yo ba l tout kalite non pote. Paran yo, Lè yon jèn fi yon fon bagay ou gon tifi wap leve m konprann sa sa fè w mal wap travay di ou mete l lekòl li tande al koute zanmi l al fè tenten li vin ansent ok m konprann sa se travay di w ki pase anba pye men an menm tan pa mete l deyò lè w mete l deyò a kisa l pral fè kijan avni l pral tonbe e pitit sa l fè a sitou si jèn gason sa son jèn gason iresponsab ki pa pran responsablite l imajine w si manman m te yo te mete manman m deyò lè l te ansent mwen a 16 an. M pa t ap moun mwen ye kounya. Si yo te mete manman m deyò a 16 an, l te ka tonbe nan tout vye bagay, l te ka tonbe nan pwostitisyon, l gendwa pa ta fanm vanyan sa l ye ankò. Jan m di w la, m bay tout fanm respè, ti jèn fi ke yo mete deyò, oubyen ti jèn fi kote k pa gen manman, k pa gen papa k ap defann tèt yo depi lè yo piti, yo kenbe tèt yo pou yo pa tonbe nan salte. Men sa k tonbe nan salte yo lepli souvan, se ankadreman, se moun ki pa pouse yo, se moun ki lage yo nan lari an. Yo vin ap tonbe, yo vin panse se kò yo k ka ba yo ti degouden. Bay medam yo lanmou chak jou. Paske s on fanm ki fò, s on fanm ki fèm, e m fyè de fanm ki fèm nan. Malgre difikilte l te toujou kenbe tèt li. E si w on jèn fi kenbe tèt li kounye a se ba l respè. Pa jije tout fanm se menm. Sa ki ap vann kò yo ak pa konnen valè tèt yo a, Dabitid se aprann yo pat aprann depi lè yo te piti kòman ki valè yo genyen, kòman pou yo valorize tèt yo. Janm di w la, yon videyo yon ti jèn fi 15 ans, 16 ans ap vyole pa ka yon bagay plezantri kote tout moun. Si nap pale, sa pa gen rapò avèk gouvènman, sa gen rapò ansanm avèk konsyans, avèk sans de humanité. Ok? Sans kote pou nou ap di konsa sa pa bon lè tout moun ap pibliye l, tout moun ap griyen dan sou li. Ou gen ti sè, Manman w son fanm, matant ou son fanm, son fanm ki te fè w. So pa pa vin di m w ap griyen dan sou yon jèn fi lè yon bagay rive. Respekte fanm. Pa pran tout fanm se menm. Ok.